Isi se le big ben bon map gade nouvel an ayiti sa kap pase an ayiti m voye yon mesaj bay tout dyaspora yo bay tout ayisyen gade bagay la paka kontinye konsa nan aa bagay la paka kontinye konsa se two. Mwen m pa kon m pa ka konprann bagay sa a menn poukisa nou tout ap goumen avèk lòt ok gade wè sa s on cha non s on blennde s on blennde m ap gade lapolis la bandi yo brile vilaj dedye Ouvè zye nou bagay la gon ouvè zye nou gon chèf nan tout bagay wè nan tout bagay gon chèf gon bòs ki pi wo komisyon skolè nan non ok gade banm di e bon se pa komisyon skolè m ta bay di paske nou menm an ayiti nou gen dwa pa konprann sa map di a sistèm isi kòman isi mache gade wè lekòl gon direktè. Mafya, Nan mafya a ou gon bòs. Nan travay ou gon patwon. Nan tout bagay nan lavi gon bòs, gon moun ki alawotè. Gwo kriminèl sa yo, gwo bandi sa yo, Teoris sa yo map repetel ankò sou 30 video m fè kem voye ban nou map ouvè zye nou Jovenel ap ouvè zye nou map ouvè zye nou paske m wè nou egare m wè ke nou egare bandi sa yo Se Akra, se Brant, se Bidjo, se Abdala, se Lafami Dip, e Dimitri Vorb, Boulos. Se yo ki vrè chèf yo, e yo itilize yo pran de politisyen. Bon, m bay pase yon videyo pou nou wè menn. Bay dezòd sa a, geng sa yo. Nèg yo gen gwo zam menn. Jovenel se bagay sa m te kont Jovenel la wi Jovenel dèyè Jovenel mou poukisa Jovenel pa mande yon entèvansyon militè pou mande lòt peyi sa ta fè ameriken plezi vin asasine bandi sa yo gen lòt peyi sa ta fè yo plezi vin detui vye bandi sa yo. Epi nou menm nou rete, mwen menm, mwen menm tou mwen m byen an Ayiti men antouka si nou vle, si nou vle rete toujou konsa bon m wè, m wè, m wè ke nou santi nou alèz. M wè nou santi nou alèz bon si nou vle rete toujou konsa se nou menm, mwen menm m byen, mwen m Kanada. M ap byen manje, m byen dòmi. La m ap travay ti aswè a la si nou gade la m ap travay ti dizayn mwen. M ap fè dizayn mwen tenis mwen la si w gade la. M gen te se yon tenis la m t ap travay la paske mwen menm se yon konpani tenis. Se nou menm mwen menm se ede m ap ede nou wi m ap ouvè je nou. E Mafya sa yo kòman m fè dekouvri mafya sa yo? Mafya sa yo, gwo bandi sa yo sa kòmanse an 1995 kòm m te di nou sa m t al an Ayiti e nou t ale chanje yon lajan paske papa m te debake avèk yon lajan paske matant mwen te gen yon kay ke li t ap fè Pòdepè epi nou antre nan yon magazen nou wè Libanè yo gwo chabrak sa yo epi m mande m mande papa m pou kiyès magazen sa yo? Pam di se pou se pou moun e se siryen avèk libanè wi li di se yo ki gen tout gwo komès sa yo gwo biznis sa yo gon nèg pòdepè misye mouri men son boujwa misye konn pwomennen ansanm avèm lè misye pwomennen ansanm avèm misye se nan jan de magazen sa yo nèg sa yo li konn ale gon nèg on libanè on siryen ki konn toutan pale avèk misye men yo pa zanmi yo pa zanmi yo pale. Yo pale toutan yap pale. Son magazen sou delma. E yo te konn pale toujou yap pale epi chak tan. M vin remake sa men se pa zanmi pase nèg sa yo pa zanmi avèk nèg nwa. Se sa fèm vin remake nèg sa yo boujwa sa yo. E se toujou lèm debake an Ayiti se toujou nan makèt sa yo nan gwo antrepriz sa yo male paske yo plis sanble peyi etranje men poum do sou nèg nèg pòdepè a papal son gwo son gwo boujwa tou wi nan pòdepè depim piti m konnen papal papa misye se boujwa depim ti moun jiska prezan misye papa misye boujwa e se konsa m kòmanse dekouvri nèg sa yo epòk 97 98.

Kou an 24 sou 24 la m kontan yon ti manje map fè la konnen bagay yo nan peyi etranje fò w prepare tout afè w se yon peyi ki byen òganize demen si Dye vle m pral sòti nan yon randevou trè enpòtan e pou m di nou e konsa m kòmanse dekouvri nèg sa yo se konsa. Epi misye nèg sa pòdepè sa nou konnen pòdepè renmen biznis misye toujou ale nan gwo antrepriz sa yo nan gwo makèt sa yo se la misye ale magazine se la misye achte tout afè l se nan bon nou konnen se nèg la gen lajan papa misye se boujwa bay serye m ap di w nèg sa gon bagay m renmen de papa misye gen de nèg pòdepè ki te gen kòb yo pa vin gen kòb ankò Map di w sa, depi m te konn, depi a laj de 6 an, lè epòk nou te konn ap vwayaje regle bagay pou rantre isi, 6 an m te timoun, papa misye te boujwa, m gen 44. 4 ans papa misye toujou boujwa. Respè. Misye toujou rete rich. Misye son nèg yo son bon biznisman misye konn fè bon misye konn fè biznis lan epi li gon pasyon de sa sa lap fè a misye konn sa lap fè bon. Map desine ti afèm la, ti tenis mwen, design mwen, map gade kòman lòt yo fè epi mwen menm tou sou kreyonm map fè sa. Bon, mwen menm se se ede map ede nou wi. Bon, m te kapab fè yon lòt videyo, bon, kòm m te konn m konn fè videyo tou pou afriken yo, ou ouvè zye yo tou. Bon, map fè design mwen, ou konprann. Mwen menm se ede map ede nou, map ouvè zye nou pase m wè yo pran nou pou yon sistèm esk yon sistèm esk pou nou ka esklav. M te sot tande yon moun di sa maten an pase m toujou koute ti nouvèl mwen se pa jis se Ayiti sèlman m renmen koute nouvèl toupatou m fè ti dizay mwen m dezannuiye m bon ok son m te gen yon pwojè pou m fè sa an Ayiti bon Ayiti son peyi ki toujou tèt anba epi w gen yon pwoblèm vin gen an tou Ou gon monopòl, on gwoup de moun, yo gen tout richès peyi a nan men yo. Bon. On peyi konsa ou pa ka ale fè anyen menn. Men pou m di w verite, lajan m, lajan la pou m kòmanse biznis lan se kowona. Kowona ki bay pwoblèm nan. Bon, se sa m fè. M ap di nou, sa fè m, m ap fè videyo a, m ap repete nou ankò se pou ede nou. Bandi sa yo kisa nap deside fè ansanm avè yo man nèg yo fè twop dezòd man nèg yo fè twop dezòd dezòd dezòd dezòd bon m wè yon videyo la nèg la kòman rele misye Mecène Ou wè nèg yo fè presyon sou ti granmoun nan gade figi André Michel André Michel ap travay pou nèg sa yo gwo boujwa sa yo el an palan de boujwa sa yo nèg sa yo nèg ki bay problèm se pa boujwa nèg nwa yo nan dayè nèg nwa yo pa gen kòb devan nèg sa yo se akra se brant se bidjo se abdala se libanè yo siryen dimitri vòb Gade figi boulos mon pwazon. Si nou pa egzekite nèg sa yo nap toujou nan pwoblèm. Mwen menm sitizen, mwen menm biyè m sitizen m fèt Bahamas, m kay viv Bahamas. Nou menm nou an Ayiti la, yon peyi mizè, peyi grangou. Bon kouzen m nan anonse m, kouzen m nan di m. Kouzenm nan dim kanman peyi a di. Manje chè. Gade kanman. M te sispèk sa se fòse ap fòse ti granmoun nan pa menm ka wè byen menm nan. Misye pa ka wè byen. Gwo mafya sa yo bolos moun sa yo Dimitri Vorbe yo tout dèyè paske Jovenel koupe kontra. Sa nou deside fè avèt nèg sa yo menn. Epi yo fè nou goumen jan yo vle paske nou se bon pitit afrik la esa yap fè an afrik wi esa bèlj ap fè fransè lòt nasyon ap fè afriken yo goumen tout antre yo nou pa fè nouvèl an afrik fè goumen tout yon gwo kongo Kongolè se pa 2 milyon kongolè ki pa mouri yo fon lòt peyi nwa bat gade men kòman yo ye si yo pa ka jwenn nan kongo yo pa jwenn oken kongolè pou goumen antre kongolè sa bon sa bon yo pa jwenn sa yo menm sa yo fè yo pran lòt peyi an afrik vin atake nou si m te konprann an ayiti se te yon lòt peyi ki tap vin atake nou m te ka konprann sa. Men se pwòp nou menm k ap goumen antre nou se Site Solèy. Site Solèy, nan ki kote Site Solèy ye? Site Solèy pa Repiblik Dominikèn. Gran Ravin pa Repiblik Dominikèn. E De Dune pa nan Repiblik Dominikèn. E w ap pran Savyen, se pa o Japon i ye. Gonayiv kòm rele zòn sa Gonayiv tout pati okap gen geng tout se youn ap goumen avèk lòt sa gon pati pa yo pyè 6 gen problèm e kòman nèg nèg. Kòman rele delma 6 gen pwoblèm avèt lòt epi nou lèd men nou vin tounen tankou vye animal mwen ti granmoun nan pa menm ka wè byen wi andre michel mechan wi menn andre michel mechan epi nou youn kap goumen avèt lòt youn ap devore avèt lòt men mwen gon mesaj pou geng yo kòman nou santi nou kòman nou santi nou Bandi yo pa gen lòt ko ou wè gang sa yo bandi yo finansye se boujwa yo yo itilize politisyen yo yo ka achte kèke kèlke grenn polisye kèl yo achte yo gen lajan yo achte kèlke moun yo pa anpil polisye nan epi yo fè nou goumen avète nou nèg vilaj yo gade banm li nèg vilaj yo boule. Se pa posib. E ou vin lèd wap tchwe ayisyen parèy ou. Mwen mrenmen bay verite a jan ye. Epi nou gon pwoblèm antre nou menn. Nou vin rive isi pou nou konsantre sou travay nou fè. Nou non djòb nou gen diskisyon avèt ayisyen parèy nou. M pap denigre nou non men map di vrè reyalite nou. Okipasyon nou pa genyen? Konsantre sou sa nap fè menn. Ou wè gran pou gon antrepriz. Wap goumen avè ton ayisyen parèy ou nan yon travay djòb la pa menm pou ou menm. Kilè blan te renmen ou? Se pou ou konpani an ye? Blan li menm lap fè lajan, se chèche fè lajan, fè anpil lajan epi pou madanm li avè pitit li. Lè ou pral joure avè ayisyen parèy ou kisa, se ou ki mèt konpani an, se ou menm kap fè lajan. Eeeeh nou gen anpil pwoblèm men nou gen tèlman pwoblèm se enkwayab Batay nap batay la se ayisyen parèy yo menm drapo yo gen menm drapo peyi a se pou yo ayiti lè to lè ayisyen lè repiblik dominikèn di se teyoris nou ye epi peyi a lèd. P a te pi bèl sou Janklod. Malgre m te piti m pa vrèman te gon gwo konesans men m chanje ke peyi a te bèl, peyi a te pwòp, te gen kouran Pòtoprens. Mentnan peyi mwen, gon dam ki ap di oh w ap demigre Ayisyen, m p ap kin demigre fò nou admèt sa, admèt verite. Nou pa, nou se konsa nou ye, nou pa vle yo di verite, nou vle, nou se konsa nou ye, nou vle rete menm jan. Menm jan nou ye. Nou gon ti magazen la, nou fon ti magazen, malgre ke na fè anpil lajan, nou gen anpil kliyan, fo magazen rete kwense, wap fwote avèk moun, nèg la gen madanm li, wap fwote nan dèyè madanm li, pa gen espas tèlman gen kliyan, gason wap fè atansyon pou pa fwote nan dèyè gason. Mesye, ou wè gran, nou toujou gen menm ti espri a, toujou menm vye ti mantalite. Mwen menm map di nou jan nou ye mwen m pa konn kache koze mwen map di fò nou grandi repiblik repiblik dominikèn bèl epi ayiti sanble repiblik dominikèn bèl epi nou menm nou sanble yon fatra. An nou grandi. Gang ap fè dezòd. Ayiti lèd. Sou wè de videyo m wè kòman Ayiti lèd, Ayiti sal. Ayiti lèd. Ayiti sal menn. Peyi a vin. Mezee. Map di nou yon bagay lane pase m wè yon ayisyen ki pale e di monchè m te vini an 79 isi e di lè kite ayiti non misye te kite ayiti an 78 misye ap esplike m lè kite ayiti kòm ayiti bèl M wè misye nan lari lè sa se nan fre misye ap pale misye manke kriye wi misye di ke nou nou rekile 40 ans an aryè gade repiblik dominiken touris ap antre nou menm se 3 ti grenn nou pa nou pa gen anpil touris epi peyi a bèl peyi a bèl sou wè nan kapital la kan wè kòman peyi a bèl. Peyi a bèl touris epi nou menm nou sanble fatra goumen manje ayisyen parèy nou se jis sa nap fè manje ayisyen detui ayisyen parèy nou met ansanm avèk jovenel met ansanm avèk jovenel repiblik map pran sa se Y ap montre w ke Fransè ki vin envesti tou, touris k ap antre, nou menm pa nou ansanm. Se o! W ap gade bagay sa menn, peyi a lèd. M tou m wè Ayisyen an l ap pale de sa, li di, Mon ami, 78 m antre isi, lè m kite Ayiti, Ayiti pa konsa. Misye manke kriye devan m menn, nan lari m ap pale. Li di, lane pase wi m rankontre avèk misye n ap pale, li di, kòman peyi a vin lèd. E se vre peyi a vin lèd vre. Gade! Gade yon peyi Repiblik Dominikèn pwòp On dirè peyi etranje wi Gen Ayisyen nan fwontyè Repiblik Dominikèn yo wè kòman bagay la bèl yo kriye Se pa posib Yo kriye Sa son diaspora ki te fon video. Non, nou menm se youn bat avèt lòt. Bay maji, tchwe lòt, sa bay kout poud. E konsa nou ye. Isi Montréal, kouzin mwen ap rakonte nou yon travay kòman yo bay yon kout poud a yon lòt. N ap goumen pou vye travay, travay la pa menm pou ou menm. Èske se ou ki, èske se pou papa ou travay la ye? Vye mantalite men. Se pa posib. Kout zam kap tire bal. E pa de dezod. Gade gade koman. Touris ap antre bel bagay. Epi dominiken bel bagay. Meli meli meli meli meli meli. Touris ap antre bel bagay. Gade. Peyi a prop men. Peyi a pwòp. Sa fè wont epi ou menm w ap manje ayisyen parèy ou. Si w wè yon bandi lotrejou m wè yon videyo k ap danse, k ap danse, l ap danse epi avèk zam nan men li pa wi, li fyè paske se konsa nou ye, fòs nou sou ayisyen parèy nou. Ou wè kòman yon peyi bèl? Eske ou fout wè kòman yon peyi bèl? Se pou moun Ayiti yo m fè videyo sa plis. Wè kòman? Se konsa nou ye, nou vle rete menm jan nou ye a. Se pwoblèm sa m gen avè nou. Fò nou rete menm jan. Menm jan nou ye. Bon. Hum. Gade don m menm menm menm menm fò. La y ap pale y ap pale nan videyo a nan videyo a se ke y ap pale la. E fanm kap fè prostitisyon. Bon fanm yo pa menm sanble menm se prostitisyon yap fè fanm yo tèlman bèl tèlman pwòp sa se fanm dominikèn yo kap fè prostitisyon fanm kap fè prostitisyon yo lè touris yo vin debake tou m bay pase video a epi Peyi a bèl touris ap antre. Bon. E se pa posib. E gwo dam di sa yo m fè yon videyo oh wap demigre Ayiti. Non m pa fout demigre Ayiti. Non m pap demigre Ayiti. Si m pap demigre Ayisyen. Nou pa ka fout rete konsa. Non non nou pa ka fout rete konsa. M chanje Port-au-Prince m te timoun m pat gen yon gwo konesans. Yo te konn kenbe men m te gen kouran. Te gen kouran. M sonje pòdepè te gen kouran te gen kouran nou t ale kay yon dam boujwa boujwa dam nan se yon boujwa dam sa mouri tout moun konnen pòdepè se yon moun se yon gwo boujwa li te dam sa ede anpil moun pòdepè ou pou wè ki gen kòb la se dam sa ki te ede l E moun pòdepè kap kap tandem yo konn de kiyès map pale peyi a pap konsa se pa konsa peyi pou yon peyi vin pi lèd malgrem tal an 90 aprè setan an kad 1990 peyi a pat konsa 95 li pate konsa mentnan deplizanpli lap vin pi mal nou paka rete toujou. Tankou la fo dakò. Ay wap denigre ayisyen eske se pa ayisyen ou ye? Wi se ayisyen m ye. Mwen m grandi aletranje m pa gen menm mantalite avè nou m pa gen menm panse avè nou. Fò nou chanje nou pa ka rete tout vi nou konsa fò nou avanse. Tout sa w fè lè w fè yon biznis fò w fè pwogrè fò w avanse. Eske li pa bèl pou gen kouran 24 sou 24 pou gen wout pou peyi a devlope. Pwoblèm m gen avèk Jovenel. Lè m te ekri pou Jovenel demisyone a se paske m wè bouda Jovenel mou. Se pa paske Jovenel pa travay nan. Sa fè ke m te vle, lè m te di pou Jovenel demisyone a paske m wè Jovenel ap jwe avèk sanzave sa yo. Yon peyi sovaj konsa se lage yo atè. Gade ou pa wè la yo manke asasine l. M ale, videyo a twò long.